Zanmi entènot, amis de partout, bonjour, bonsoir. Non mwen se Patrick Benjamin, se yon plezè pou mwen pou m antre lakay ou atravè videyo sa a pou m pote nimewo sa a pou ou jodi an. Jodi an, nou pote yon nimewo nou estime ki trè enteresan pou ou, se yon tèm, se yon sijè ki entèpele anpil moun k ap viv jounen jodi an ann Ayiti kòm aletranje. Ebyen tèm sa ke nou pote pou ou jodi an nan videyo sa, nou estime ke se yon tèm ki fondamantal, nou estime ke se yon tèm ki entèpele anpil moun kap reflechi anndan sosyete a, kap viv ke se an Ayiti ke se aletranje. Ebyen nou pote tèm sa pou ou. Nou pral eseye abòde li du pwen de vu jeneral, men osi n ap eseye wè li tou sou yon ang nasyonal, nou pral eseye wè ki sa ke konstitisyon peyi an di sou tèm sa ke nou pral debat ansanm nan. Être citoyen c'est quoi? C'est quoi être citoyen? Jan m te di w lan, se yon tèm jodi an la ki entèpele refleksyon anpil moun. Se yon tèm, jodi an la, m ta kapab di, lakay nou ki gen yon gran pwen dentèwogasyon dèyè li. Dabò, le mot citoyen, li vyen du laten civitas, ki sinifi celui qui a droit à la cité, celui qui a droit à la ville, à la communauté.

Donc il se rapporte à la citoyenneté. Ebyen pou w sitwayen, fòk ou epwouve yon resanblans avèk lòt sitwayen, avèk lòt moun parèy ou, ebyen resanblans sa li kapab baze sou yon istwa komin, sou des coutumes, cultures, et langues, sou yon relijyon, sou yon tradisyon, etc. E se lalwa ki detèmine ki jan yon endividi kapab pran, ki jan l kapab akeri e ki jan l kapab pèdi nasyonalite li, ki jan l kapab pèdi sitwayènte li. Donk, parlons de nationalité, men fòk nou di w ke, par définition, nasyonalite an se yon lyen jiridik e politik ki ratache yon pèsòn fizik, ou yon pèsonn moral a yon Leta byen detèmine. Donk, nasyonalite an li fè apèl au civisme, à la solidarité et à la responsabilité. Paralèlman, fòk mwen di w ke gen de tip de nasyonalite. Gen nasyonalite politik e jiridik e osi genyen nasyonalite kiltirèl ou sosyolojik. Donk, pou nasyonalite politik ou jiridik lan, se li menm ki atribye par Leta. Donk, se Leta ki bay li. Pou nasyonalite kiltirèl ou sosyolojik lan, ebyen, li menm li atribye pa sètèn kominote. Donk se kominote sa yo ki defini pwòp idantite yo. E jeneralman, kominote sa yo, yo twouve yo anndan yon leta. Pa egzanp, nou genyen la Communauté Catalagne. Nou genyen le Monaco. An fonksyon di tan, Gen kat mwayen, gen kat fason yon endividi kapab genyen nasyonalite. Ebyen premyèman se par la filiation, sa yo rele le droit du sang an. Epi dezyèmman se par la naissance, sa yo rele le droit du sol. E twazyèmman se par le lien du mariage avèk yon konjwen. E an katriyèm pozisyon nou genyen par naturalisation. Pa egzanp, lakay nou an Ayiti, nou adopte le lien du sang, le ius sanguini. Donk sa k fè ke mwen menm mwen se Ayisyen se paske manman m, papa m, yo se Ayisyen e yo pa t janm renonse avèk nasyonalite yo. E lòt egzanp, Lèzetazini li menm, li adopte le droit du sol, le ius soli. Donk depi timoun nan li fèt, se sou tèritwa ameriken an l fèt, se Ozetazini l fèt, ebyen otomatikman timoun sa li se ameriken. D'où la qualité du citoyen est liée à la citoyenneté. Ebyen 2 konsèp sa yo se kòkòt ak figawo, yo ap mache men dan la men, youn pa mache san lòt. Donk, être citoyen, ebyen li gen yon ansanble dwa e devwa ki mache avèk li. Donk depi ke w se sitwayen,

Donk, gen yon ansanb dwa e devwa, ebyen, ki atache, ki atribye a stati sitwayen sa a. E se la preyokipasyon nou vini ki fè ke nou pote nimewo sa a pou ou jodi a. Eske sa sifi veritableman, dèke ou gen 18 an, ebyen, ki di ke ou se sitwayen? Ebyen selon la lwa efektivman ou se sitwayen. Men dan le bon sans di tèm ke nou pral wè pi devan, eske efektivman sa sifi pou di ke ou se yon sitwayen? Oubyen eske sa sifi pou di ke ou se yon bon sitwayen? Nou pral wè sa pi devan. Ebyen m di stati an gen yon ansanb dwa e devwa ki mache avèk li, ebyen men yon ansanb dwa ak devwa ke m pral enimere pou ou. M pa konn pa kisa m ta kòmanse, men m gen yon ti vwa nan tèt mwen ki di m kòmanse dabò avèk devwa w yo. Ebyen youn nan premye devwa w se respekte konstitisyon peyi an avèk anblèm nasyonal lan. Se respekte lwa yo, ale vote lè gen eleksyon. Sèvi de jire, peye taks, respekte lalwa, defann peyi an lè gen gè, respekte byen leta, lajan, materyèl, an gwo respekte byen leta, travay pou lapè, bay asistans a moun ki an danje, enben tout sa yo se yon ansanbl de devwa ki atribye avèk sitwayen an. Ebyen kounya nou pral wè dwa yo.

dwa a la sante, dwa a ledikasyon e a lansènyeman, dwa a la pwopriyete. Bon, m ban nou yon ansanm dwa, m ban nou yon ansanm devwa, e ke konstitisyon an li menm ekri nwa sur blan ki di ke lè ke w se sitwayen, e byen, ou genyen aksè avèk dwa e devwa w sa yo. E pami sa m sot site la yo, m kwè ke nou konn abitye tande yo deja. Donk se swit avèk ansanb dwa e devwa sa yo ki tape, ki sisite enbyen konsyans sitwayèn mwen, ki sisite patriyotis mwen, ki pèmèt ke m pwodui nimewo sa a jodi an, enbyen ki kapab fè ke l sèvi de yon kanal ki pral ede yon transfòmasyon a la sitwayènte. Enbyen jounen jodi an la, nou estime ke Leta avèk medya yo, yo ta sipoze jwenn yon fòmil, yo ta sipoze jwenn yon sinèji an komen, pou yo ta kapab wè ki jan yo ta kapab ede pou redore konsèp sitwayen an. Donk jodi an n ta kapab di konsèp sitwayen an se yon konsèp ki sanse evapore anndan sosyete ayisyèn nan. Donk lasitwayènte sa pa egziste ankò veritableman. E se tris pou m di sa ke m pral di an la, jodi an la malerezman gen anpil ayisyen ki pa konnen menm yon kouplè nan im nasyonal peyi an. Gen anpil Ayisyen, lè m di Ayisyen, sitou moun k ap viv ann Ayiti yo, gen dwa se elèv, gen dwa se otorite ki anndan Leta, ebyen malerezman, yo pa konnen menm yon kouplen nan Im Nasyonal peyi an. Donk nou estime ke Leta li sipoze bay leton nan modèl valè ke n ap. Traverse nap enjekte bay pi piti yo jodi an la. Sin pa rebat kat la depi jodi a la poun fòme timoun yo, poun fòme sa ki pi piti yo depi jodi an la pou yon lòt jenerasyon, pou yon lòt modèl sitwayen, pou yo vin yon lòt modèl sitwayen, ebyen pita pi tris. Mwen panse ke travay sa se depi a la baz pou l fèt. M panse ke se depi kounya pou nou gentan fè yon halte la ebyen pou pita pa pi tris. Donk pa gen bon sosyete san bon sitwayen. Donk fòk genyen bon sitwayen pou kapab genyen bon sosyete. Donk jounen jodi an la zafè patriyotism lan li sanse disparèt, li pa egziste. Donk pa ka gen bon patriyòt si pa genyen bon sitwayen. Se nan fòmasyon ke n ap bay. sa ki pi piti yo depi jodi an, ebyen ki pral mete lakay yo le sens du patriotisme. Se nan sa ke nap ba yo jodi an la ki pral ba yo le sens, le courage du patriotisme. Depi jodi an la komanse travay pou l'éducation à la citoyenneté de nos enfants, de nos jeunes. Donk se yo menm jodi an la ki pral fè de bon sitwayen demen si tout fwa nou komanse depi kounye a la. Donk mwen rete kwè ke nap mete mesure sa yo an aplikasyon e sa pral pote rezilta, pou lòt jenerasyon kap vini yo. Si n pa kòmanse depi jodi an, ebyen nan sa nou ye jodi an la a, ebyen l ap pèpetyèlman kontinye. N ap toujou genyen menm modèl moun sa yo nou genyen an la a, ki avèk tip de karaktè sa yo, nou wè ki tip de karaktè yo ye, ebyen se tip de moun sa yo n ap toujou genyen ki pral dirije nou. Donk depi jodi an la a, mwen rete kwè ke Leta atravè. Medya yo, yo pral jwe yon wòl enpòtan ki pral kontribye nan edikasyon sitwayen yo, ki pral kontribye nan edikasyon sosyete an. Aprann jenès lan, aprann timoun yo le civisme, aprann timoun yo éducation à la citoyenneté, être citoyen c'est quoi? Donk être citoyen se pa sèlman de privilèj ke li pote, men li pote tou des devoirs, donk aprann timoun yo, aprann jèn yo asime responsabilite yo, pou nou kapab gen yon lòt modèl sosyete. E jodi an la, mwen di l, e m ap redi li, pa genyen bon sosyete san bon sitwayen. M ap redi l ankò, pa genyen bon sosyete san bon sitwayen. Pou w gen bon sosyete, fò w gen bon sitwayen. Fò w gen sitwayen ki avize, sitwayen ki eklere, sitwayen ki edike e sitwayen ki gen respè pou pwòp tèt li. Sitwayen ki konnen ke l se sitwayen ki la pou l sèvi e ke la li pa la sèlman pou l benefisye de privilèj, men l la tou pou li founi de devwa. Li konnen ke e pa dwa sèlman ke l genyen, men li konnen ke li gen devwa anvè sosyete an tou. Donk jodi an la a, si n pa rebat kat la, si n pa fè bagay yo de manyè diferant, ebyen sosyete nou genyen jodi an la a, ebyen li pral pi. Donk jenerasyon nou pral genyen an, li pral yon jenerasyon ki pi ke sa n genyen jodi an la a. Aprann timoun yo le civisme, aprann timoun yo se kwa la sitwayènte, se kwa être yon bon sitwayen, ebyen se sure ke nap genyen yon lòt jenerasyon, yon lòt demen, yon lòt sosyete meyè. Être sitwayen se byen, men être bon sitwayen se ankor mye. Genyen anpil jès ou kapab fè ki pou montre ke ou son bon sitwayen. Gen anpil jès ke ou kapab adopte ki kapab fè de ou menm yon bon sitwayen. Ebyen pami tout jès sa yo mwen pote pou ou sèlman 5 anndan videyo sa. Donk 5 jès pou aplike ki kapab fè de ou yon bon sitwayen. Premye jès lan se respekte sè sitwayen, antouraj ou, respekte moun ki nan antouraj ou. Donk dezyèm jès lan se respekte anviwònman ou, pa jete fatra nan lari. Respekte antouraj ou, pa fè bezwen w nenpòt kote. Donk depi anviwònman w pa sen, depi anviwònman w pa pwòp, ebyen anndan w san se pa pwòp tou. Ou pa viv byen, ou pa respire byen. Donk pa jete fatra nan lari, pa fè bezwen w nenpòt kote. Donk respekte anviwònman w. Ebyen twazyèm jès lan, ebyen se adopte yon koz. Adopte yon koz, Li pa oblije se yon koz politik, li pa oblije vrèman ke se yon koz ki pa ale ak tanperaman w. Pa egzanp, gen plizyè koz. Ou gen dwa al wè moun nan lopital, ou gen dwa rann yon moun ki an difikilte sèvis, ou gen dwa pa egzanp asiste yon timoun ki an difikilte, ou gen dwa se ou menm ki gen mwayen la, ti vwazen sa bò lakay ou a li pa ka al lekòl, ebyen ou fè swivi pou li, ou peye yon ane lekòl pou li, oubyen ou fè swivi la, ou ede l pou l kapab gen yon lwazi, se peryòd fèt. ou asiste li, ou ba l ti kado, eksetera. Donk, an kèlke sòt, ou adopte yon kòz. Donk, sa se twazyèm jès ke ou kapab fè ki kapab fè de ou yon bon sitwayen. Ebyen, katriyèm jès. Faire du bénévolat. Donk, nou wè ke sans du bénévolat a, lakay nou, l sanse disparèt. Si w kapab fè kado katrè de tan par mwa, dezè de tan par mwa, fè li. Donk, lè w fè benevola, an kèlke sòt, ou ede, ou pote asistans ou bay yon lòt ki nan bezwen. Donk, senkyèm e dènye jès ke nou relve ki kapab fè de ou yon bon sitwayen, ebyen swa un meilleur agent numérique. M ap ri di l, fè de ou menm yon pi bon ajan k ap itilize rezo sosyo. Donk, pa itilize rezo sosyo a pou de bagay pou w detwi moun, pa pataje nenpòt bagay, Pa di nenpòt bagay, pa fè pwomosyon pou sa ki pa gen anyen de konsistan ladan li, ki pa gen anyen ki kapab ede yon lòt aprann, ki kapab enfòme yon lòt a bon esyan. Ou kapab fè de bon mesaj pase sou rezo sosyo yo, ou kapab ede anpil moun sou rezo sosyo yo. Itilize rezo sosyo yo a bon esyan, nan bon manyè, gen anpil jan, gen anpil bèl bagay ou kapab fè pase sou rezo sosyo. Ebyen fè de ou menm yon ajan nimerik eklere, pa fèl menm jan avèk tout lòt moun ap fè li, fè la diferans, mache a kontresans, fè de ou menm yon modèl, fè de ou menm yon bon sitwayen, ebyen ki di ke wap itilize rezo sosyo an, ebyen wap itilize li nan bon manyè, nan bon sans. Gen anpil bon travay ke ou kapab fè apati de rezo sosyo an ebyen ki kapab ede anpil lòt moun, anpil lòt moun ki pa egzanp pa wè bagay yo twò klè menm jan avèw ebyen ou kapab ede yo sòti nan nwa ke yo ye an pou yo wèl klè. Mwen estime ke mwen te pote yon nimewo ki te trè enteresan pou ou. Nou di w mèsi paske w pran tan pou w tande nou. Nou di w mèsi paske w ap pataje videyo a, w ap ede lòt moun wè l, w ap fè l rive kote ke mwen menm mwen pa ta ka atann l ap rive. Mèsi paske w ap pataje l. Mèsi paske l ap tonbe nan bon zòrèy. Mèsi paske w ap kite videyo a fè bon eko nan ou menm. Mèsi enfiniman. Pa bliye abone avèk chanèl P Benjamin HT an sou youtube. Swiv nou sou rezo yo atravè P Benjamin HT. Pa bliye envite yon lòt moun abone a chanèl la. Se la wap montre nou ke wap ede kominote a, wap ede fanmi an grandi. Non mwen se Patrick Benjamin. A la kamera sete Renaud Joachim. Mwen baw randevou pou yon pwochen nimewo bokou plis enteresan.